Medsin. Tèm nou pote pou ou jodi a se dyabèt. Kòm nou konnen Kwen Sante se yon ribrik chak semèn ki pote yon maladi avèk tout metòd de prevansyon, jodi a nou chwazi pote dyabèt pou ou paske se yon maladi ki afekte anpil moun, ki gen yon yon to de prevalans vrèman wo e ki gen yon metòd de prevansyon vrèman bazik ke tout moun ta sipoze konnen. Mwen konnen anpil nan nou deja konnen kisa ki dyabèt men mwen deside fè yon ti rale vini sou kisa ki dyabèt epi m ap tou pwofite pale de ki tip de moun ki predispoze pou kapab genyen dyabèt avèk tout metòd de prevansyon nou genyen pou sijè sa. Dyabèt se yon maladi kote ou gen yon to glukoz ki vrèman wo nan san an. Glukoz la nou rele l suk oubyen sik an langaj kreyòl. Mwen ta kapab di ke dyabèt la se lè ou genyen, ou gen yon òmòn nan kò a ki rele ensilin ki la pou regilarize to suk ou glukoz ki gen nan san an, men òmòn sa a pa fonksyone nòmalman jan l ta sipoze fonksyone oubyen li pwodui ensilin an yon kantite ki vrèman ba ki fè ke kò a pa metabolize, pa pa regilarize suk la nòmalman jan l ta sipoze regilarize. Nou konnen gen plizyè tip de dyabèt, gen dyabèt tip 1, dyabèt tip 2, prediabète, gen plizyè tip de dyabèt. Men jodi a, nou deside fè yon ale vini ou nou deside fokis sou dyabèt tip 2 paske se dyabèt ki pi komen e ke ki afekte anpil moun. Anpil moun genyen risk pou kapab gen dyabèt tip 2, men sa pral depann de 2 faktè. 2 faktè ki vrèman enpòtan pou kapab genyen dyabèt tip 2. Premye faktè la se faktè jenetik. Gen moun ki gen yon seri de jèn ki predispoze pou genyen dyabèt. Dezyèm faktè la se faktè anbyental, sa ki gen rapò avèk stil de vi ke moun nan ap mennen an. Sa pral depann de kijan moun nan manje, si moun nan fè egzèsis, si l fimen, eksetera. Nou gen pou nou pral detaye bagay sa yo. pi devan. Nan faktè a risk ke yon moun genyen pou kapab genyen dyabèt, premye a se si ou gen predyabèt. Predyabèt la kisa l ye? Predyabèt se lè ou gen yon to sik ki on ti jan elve nan nan san an, men ki pa tèlman elve pou n kapab mete l nan ran dyabèt. Lè sa a nou rele l predyabèt. Dezyèm faktè ki vrèman enpòtan se lè moun nan obèz. Lè mwen di moun nan obèz la se lè moun nan gen yon endis de mas kòporèl ki e depase nòmal la. Nòmal la se antre 18 e 24. Lè moun nan gen de 25 a 29, li menm li sobrepeso, li gen yon pwa ki elve, li poko nan ran obèz. Men lè moun nan depase 30, de 30 a x, yo rele moun sa a obèz, li gen yon indice de masse corporelle ki vrèman elve. Twazyèm fakti yo, yon fakti kle, se lè moun nan nan yon aj avanse, osea adilt yo gen plis yo dispoze pou kapab genyen dyabèt pase yon moun ki gen 18 an. Lè yon moun gen 45 an a x li predispoze pou l kapab genyen dyabèt. Lòt faktè ankò ki kapab koz ke ou a risk pou gen dyabèt, se si ou menm ou gen fanmiy ou, ou gen fanmiy ki prè, manman, papa, sè, kouzin, e ki genyen, ki, ke yo menm yo gen dyabèt. La a nou gen a wè avèk sa ki rele faktè jenetik, jèn yo predispoze pou genyen dyabèt. Lòt faktè ankò, se si ou menm ou se yon Afwo-Ameriken, si ou se yon Azyatik, ou se yon Latino, ou predispoze pou kapab genyen dyabèt. Ou se yon moun ki a risk, paske yo dekouvri ke moun sa yo vrèman a risk pou genyen dyabèt. Lòt faktè ankò ki vrèman enpòtan, se si moun nan gen ipètansyon. Ipètansyon nan langaj kreyòl nou di ke moun nan gen tansyon. Se lè moun nan gen tansyon wo. E ipètansyon, si yon moun gen ipètansyon, faktè sa yo, kapab fè ke ou devlope dyabèt. E si yon moun gen kolestewòl? Kolestewòl la, nou toujou di konsa ke kolestewòl pa bon. Men gen kolestewòl ki bon, gen kolestewòl ki mal. E kolestewòl ki bon an, lè ou genyen l trè ba nan kò a, lè sa a ou predispoze pou kapab genyen dyabèt. Yon lòt faktè ki vrèman enpòtan ankò, se si ou gen yon vi ki inaktif. Lè m di yon vi ki inaktif la, se pa egzanp moun ki pap fè egzèsis, tankou ou pa fè egzèsis fizik, ou kite kò a ret la konsa, moun sa yo se moun ki a risk pou kapab genyen dyabèt. Lòt faktè m kapab mansyone ankò, se si moun nan gen maladi kè. Si moun nan soufri yon bagay nan kè, sa kapab fè ke li genyen dyabèt, paske bagay sa yo vrèman relasyone. Kounye a, mwen pral pale nou de metòd ke n kapab itilize pou n prevni oubyen pou n retade dyabèt. E si ou menm ou se yon moun ki a risk, ki gen tout faktè m sot mansyone yo oubyen ki gen kèlke nan yo, ou se yon moun ki sipoze swiv metòd sa yo pou kapab retade dyabèt la oubyen pou kapab evite l definitivman. Gen 5 metòd ke ou kapab itilize pou prevni dyabèt. Premye a se pou w gen yon pwa ki nòmal. Jan m te mansyone nan kòmansman videyo a, fòk ou pa sobrepeso, fòk ou pa obèz, fòk ou gen yon endis de mas kòporèl ki se yon relasyon ki gen ant pwa ke ou genyen an avèk otè w. E ou sipoze gen yon endis de mas kòporèl antre 18 e 25, se sa ki konsidere kòm nòmal. Si ou pi ba, ou kapab anoreksyak, ki se yon lòt tèm ke n gen pou n pale de li, epi si ou depase 25, ou kapab obèz. Fòk ou gen yon endis de mas kòporèl ki nòmal pou kapab lite kont dyabèt oubyen pou retade l oubyen pou evite l definitivman. Dezyèm bagay ke w gen pou w fè, fòk ou gen yon alimantasyon ki kòrèk. Lè m di kòrèk, yon alimantasyon ki saludab e ki an bòn sante. Fòk ou manje anpil fwi, anpil legum, pa tèlman chita manje fast food, redwi nan kalori ke n ap manje yo, redwi nan grès ke n ap pran yo, sa ap pèmèt nou ke nou rete an bòn sante. Twazyèm sa nou kapab fè pou n prevni dyabèt, se fè anpil egzèsis.

ki vrèman ki afekte anpil moun e nou menm kòm futur medsen kisa n ta renmen n ta renmen gen yon sosyete avèk moun ki genyen mwens dyabèt mwens maladi ke nou kapab prevni lòt bagay pou n fè ankò se sispann fimen sigarèt nenpòt sa l te ka ye a li pa bon pou sante nou non sèlman li fè li ban nou pwoblèm nan poumon li ban nou kansè anpil lòt maladi ki gen a wè avèk poumon men sa pèmèt ke ou gen dyabèt. E sispann fimen paske sa ap vrèman ede nou, se yon pwen ki vrèman enpòtan sa a nou kapab prevni l. On moun ki deja kòmanse ap fimen men ki pa kapab kenbe sa ou kapab e wè yon sikològ, wè yon moun ki pou ede w sispann fimen paske sa ap ede w nan vi w ki vrèman enpòtan pou ou. Dènye bagay nou gen pou n fè se pale avèk medsen nou. Si ou moun se yon se yon moun ki gen kapasite,

avèk faktè anbyental nan stil de vi w ap mennen, sa w ap manje, si ou fimen, ki sa ou bwè, ki stil de vi ou genyen, si ou fè egzèsis, sa kapab retade ou genyen di è ou dyabèt la, men ou pa ka evite l. Men faktè anbyental yo ou kapab evite yo, paske ou kapab kanpe fimen, ou kapab manje manje ki saludable pou ou, ou kapab fè egzèsis, se tout sa yo ki. Bon pou kò a. Se tout sa n te gen pou n te pote pou ou jodi a nan kwen sante, mwen swete ke ou ou aprann de sa nou pote pou ou e pou w swiv konsèy yo e nou nan nou la pou yon pwochèn fwa ankò n ap pote yon nouvo videyo pou ou avèk de nouvo maladi ki gen nouvo pre ki gen prevansyon ki vrèman ke nou kapab swiv mwen swete ke nou enjoy de videyo a ke nou aprann de li e ke nou mete bagay sa yo an pratik. Mèsi.